Lage rans nan Maya la ou konprann
tout moun sou kou nèt. Bonjour Johnson, bonjour Théo, bonjour à tous nos amis auditeurs auditrices kelkeswa kote ou ye. Gen anpil zanmi tou Johnson, sa pa yon sipriz non ki sou radyo avmh ki branche e ki branche pou ap tann ki se la grand finale de la coupe du monde 2018 fòm di w Se depi byen bonè wi anpil zanmi ap chofe ap ekri pou ap tann di men ou wè pase puissance inter nou di puissance inter nou konnen se tout afè nòmal pou nou fè tout sa ki depan de nou pou nou pote pou nou gwo evènman sa nan ki se yon sipriz m ka di pou tout lè fan de Seleçao e menm jan tou pou fan Argentine yo tou l Albiceleste nou konnen vrèman ki toujou arive nan faz sa yo men malerezman pou lè fan Men mwen m panse lòt jan paske li pa ka toutan toutan se Brezil Argentine Brezil Argentine li vrèman pat sanble fè sans fè sans pou mwen menm m pa gen pwoblèm a sa non men li vrèman pat sanble fè sans pou mwen tou kòm nan baskètbòl nou toujou konnen 2 ekip ki toujou ap rive e Warriors Cleveland se toujou konsa nan nan zafè e e lig dè chanpyon se toujou Argentine non Pardon Real Madrid Barcelone li ok ok Johnson m konnen ou pap dakò sa avèm men mwen menm men mwen menm m vrèman pat pat renmen sa tou kòm Ayiti ekip ki gen plis tit lan se FICA ou tande toutan FICA kap chanpyon m vrèman pa renmen sa fò gen evolisyon fò gen lòt bagay ki fèt nan zafè Espò a. Se pou sèt rezon sa jodi a nou prezan pou n pote pou ou bèl final koup du mond 2018 ki se la Frans fas a Kowasi, Kowasi, la Frans. Kidonk la se im nasyonal la an ti aske nou fè moun yo viv im nasyonal de peyi la Frans. Tout a fè. Tout a fè. An se tan, pandan nan fè aranjman pou son yo kapab rive jwenn moun yo, zanmi Facebook yo ap chofe, zanmi YouTube ap chofe pou di e vwala li a fè tout sa ki depan de li pou mennen li a byen. Egzakteman. Im nasyonal de peyi Lafrans. Bon, sa se lakwa a si, padon medam mesye.

Nou wè Croate yo aprè hymne nasyonal lan nou wè kòman sa fèt la se lame yo kap bay malerezman zanmi Facebook nou paka montrew vrèman sa kap pase men nap tyen aske nou fèw santi sa ki pase a la se la France se fòmasyon la France kòmanl kanpe gen Hugo Hugo Yoris ki nan gòl la Lucas Hernandez Samuel Umtiti Raphael Varane e genyen tou Benjamin Pavard genyen Matuidi N'Golo yo jwe avèl nou konnen nan mitan teren an Antoine Griezmann ankò prezan, le Pogba, le Paul Pogba, gen tou Kylian Mbappé, anpil moun ap tann anpil mèvèy nan men l jodi a, epi Olivier Giroud, nou konnen byen direktè a ki deja avèk yo. E la nou deja, e èske la, èske la w ap pati pou la fòmasyon Croate de football?

pou l kapab jwe kont ekip seleksyon fransèz la nan final sa. De tout fason nan kèlke segond aprè pou m pa di, m pa menm bezwen egzajere pou m al di nan kèlke minit, se pral kou danvwa match foutbòl la. Men, kite n rapidman ale, èske n ap gen tan pou n di 2 nan 5 konfwontasyon antre Lafrans e Lakwoasi te fèt nan tounwa majè yo, èske n ap gen tan pou n kapab gen tan bay tout detay la e jan n di l la, lè a, lè a, lè a ap kouri, lè a ap kouri e kite nou fè yon jan pou n wè si n kapab e ale byen vit pou n kapab ba l ti detay. Lafrans ak Lakowasi 5 fwa deja, deja nan match, yo jwe deja nan match e se sizyèm konfwontasyon yo la pou jodi a. Kidonk, Lafrans fè 3 viktwa an 1998, 1999 e an 2000.

a 2 fòmasyon yo, nou pa prale konsa piske nou konnen 2 match nul, yon defèt, defèt la se La Croatie ki te genyen l avèk 2 gòl a 1, 2 match nul yo, yon 0, 0, 2 match nul, m pa konnen si w gentan gen yon rale sou sa Theodoris rapidman pou n ale jis avan match la lage nan kèlke segond la se pwal koudèvwa. Wi, nou sonje an 98 e Lafrans ki ta pwal elimine. e Kwasi nan demi final se 2 gòl de Lilian Thuram tout moun sonje sa e ki ta pral bon Kwasi te te tèmine e 3 zièm nan konpetisyon sa men e kounye a nou kapab di ke se pa menm bagay an 2004 tou e yo te fè match nul e 2 bi partou e se nan se te nan Euro Euro e ki te fèt men nou kapab di ke la a e se yon lòt bagay se yon lòt bagay ki pral fèt e se final koup du mond Premye final koup di mond pou Kowasi, sa pral fè twazyèm final ke ekip fransèz la li menm la dispite. Li te ranpòte youn deja an 98 e 3 gòl a zewo sou Brezil. Li te pèdi youn nan tiwobi kont Litali an 2006 aprè boul tèt ke Zidane te fè sou Materazzi, tout moun sonje sa. La a se yon lòt final pou Lafrans, yon lòt jenerasyon e sitou sitou gen 2 jwè kòm Kylian Mbappé ansanm avèk Antoine Griezmann, yo espere anpil de 2 mesye sa yo la, poukwa pa pou yo kapab bay la Frans yon lòt etwal. E la se pati, deja gen yon minit ki deja pati nan match la, eske gen fot, abit la di pa gen fot men Boudla ki soti deyò. Abit la nou wè kap bay konsign, nou wè nan premye minit match la derape la se ke La Croatie li menm ki vini tou feu tou flam avèk yon chalè, nou pa konnen kisak pral bal nan rezilta final nan kout siflèt la fen aprè 45 minit yo s'il le faut nan premyè peryòd la. La nou wè balon an ki deja sòti an touch a nouvo, nou wè La France mesye la fransè yo ki gen balon an, nou wè la Dossard 2 a, nap pale byen de. Nap pale byen de Parvord, se li menm ki genyen balon an ki fè antre touch la. La Hugois fè l a goch ki yès li jwenn. A la gen fot, gen fot paske ou pran ou pran pye jwè a. Ann gade pou nou resuiv aksyon an pou nou wè sak pral pase. Men fò m di w abit la ki se yon arjanten ki di sa va ou mèt leve pou jwe boul ti gason. Nimewo 5 lan vrèman ki se Umtiti nou wè ki te lage kò l atè. Men abit la di pa gen fot jwe boul. Fò m di w desizyon abit la irevokab Depi abit la di yon bagay se sa, li pa ka gen anyen pou l pase. Balon an jwe avèk Fransè yo, la pas, men anndan teren an, devyasyon an fèt rapidman. Fransè yo rekipere anouvo. La a Lafrans k ap pati byen, trè byen jiskaprezan. De mèm, n ap di Pogba, nou wè ti Paul Pogba ki te genyen balon an. Bal pèdi, rekipere rapidman pa la fòmasyon Kwowasi, men balon an ki soti an touch. Balon an ki soti an touch la nap gade bann touch la la pou n wè Didier Deschamps e pou n gade mesye yo ki de bwa kwaze ki poko konnen sak pwal pase balon an jwe a nouvo la tèt devyasyon de la tèt de la koat rapidman rekipere par la defans fransèz de foutbòl eske gen fot abit la di pa gen fot je boul an ale kowasi a prale men non abit la di Abit la di rete la te gen fot. E se pral yon kou fran. Se pral yon kou fran. N ap gade Modric. E n ap gade, n ap regade aksyon an la. E nimewo 21, 21 n ap pale de Hernandez ki te arive e fè fot la. Balon an soti an touch. Eske la m ka di touch, touch, touch, touch, touch sèlman jiska prezan? Eske la se twòp konsantrasyon ou non?

e defans ekip fransèz la pou bonè bonè pou yo kapab jwenn grenn gòl yo pou yo mete men jiska prezan se poko sa antre touch la ki pwal fèt rapidman avèk Sternitch antre touch la fèt ki se ap fè rekiperasyon degajman an avan kiyès kap pa rive la la tèt no balon an soti an touch se toujou pou koratyo se yo menm ki genyen balon an balon an remete an je li jwe la dan la defans eske la avèk vida nou wè ki Genyen balon an, la pas san an avan li, yo jwe an retrè ankò, yo jwe nèt an defans, y ale adwat, se byen la nou kapab jwenn nan plas sa, e se byen Lovern ki ta dwe prezan nan plas sa. Balon an jwe, yo nan pwòp mwatye teren pa yo, kwoat yo ap fè jwèt la, agoch la avèk Dosacet ki se pòtye

Mesye yo ki gen yon bon defans, yon bon milye de teren, daprè jan m t ap gade yo nan tout ale koup di mond lan, e nou konnen tou nan zafè ofansiv, nan jeu ofansiv, kwoat yo tou yo vrèman, yo vrèman ale a la ofansiv. Men jodi a jiska prezan nou pa konnen ki sa k pral pase, eske Mbappé a pral reponn prezan ou non, ki sa k pral fèt, nou pa konnen men gen moun ki genyen zye fikse. Anpil je fikse sou Mbappé pou konnen kisa k pral rive Théodory jiskaprezan y ap jwe la a toujou Nou la nan konbyen minit konbyen minit de je nan kèlke 5 minit de je n ka di se toujou 0 pou Lafrans 0 pou Lakowasi M pa konnen si w gen yon remak ki remak ou ka fè jiskaprezan n ap gade kotch la Dalic ki se kotch Kowasi an Misye a 2 men nan pòch li pa konnen kisa k pral fèt. Pa bliye ke e la Frans kap kap eseye met presyon sou Kowasi e Kowasi nan koup di mond sa la tou ki toujou pran gòl bonè bonè li toujou gen resous tou men fas a la Frans kap eseye pou l wè si li kapab mete presyon an e poukwa pa ouvri skò la e le pi to ke posib e si se yo menm kap mennen ebyen la e Kowasi pral oblije chanje sistèm li oubyen e bo pouse plis la Mandzukic ki ki fè yon fot sou yon moun tankou Lucas Hernandez e se te Samuel Umtiti

Fidèl oditris nou se kòman m ka di nou ka di mentor nou tou ki akonpanye nou tou sa e se ou menm k ap asire asire plas sa fò m di w bagay sa se lòt bagay k ap fèt kite nou salye tout super branche kèlkeswa kote ou ye ou sou radyo puissance sete rvmh zanmi facebook zanmi youtube nou salye nou tout bigòp pou nou tout m konnen gen anpil moun se zen yo vin veye fanatik ajantin brezil ap veye zen fanatik ajantin gen yon moun ki di mwen menm m pa lòt moun m pa lòt depi m piti m fransèz Manti wi gwo fanatik ajantin devan Bondye. Mwen menm m pap lonmen non Johnson nan bagay sa yo paske m pa konnen kote l kanpe men lide m ka di m ki kote l kanpe. Balon an jwe avèk Kowat yo, yo ap fè jwèt yo antre yo nan pwòp mwatye teren yo e y ap jwe konsa antre antre antre yo y ap fè pas la. La a nou wè se dos a 7 la n ap pale de Rakitic, Ivan Rakitic ki genyen balon an li fè l an avan nèt pou le dos a 3 ki se Strinic. Yo genyen l dos a 3 men balon kontre.

Wi, se yon retou defansif de Kylian Mbappé ki retounen nan defans lan ki te kapab gen gwo danje la pou ekip fransèz la. Nou wè ke li ta pral takle pou l pote. Nap reswiv la. Paske se yon sant an retrè, nenpòt moun kap vini te ka mete l nan kan. Nou wè ke Kylian Mbappé ta pral mete balon sa an kònè. Se Luka, se Modric ki pral ki sou kònè la pou le moman. E la y ap pran tan yo, konsiy nan ap pase abit la, Modric ap di mesye yo monte, monte, monte, monte nan monte, monte nan ti tèt kare a pou n al fè sa n sa n dwe fè a, men èske se bonè konsa Modric? E la kònè bote avèk Modric, balon anlè pa gen men kiyès k ap pran l latèt, devyasyon avèk la fòmasyon Française de football, La nap gade eske se Pogba ki genyen balon an e fòm di w balon an ki sòti an touch, touch a nouvo pou la Kowasi, la Kowasi jiskaprezan kap byen fè l nou kapab di l konsa, egzakteman la tèt an devyasyon a nouvo, eske fransè yo gen anpil presyon sou yo a pwen detèwogasyon piske nou wè e nou wè Kowat yo vrèman alèz gen fot. Gen fot. Kwoat yo nou wè ki vrèman parèt alèz nan pwòp mwatye, nan pwòp mwatye teren an la, n ap gade ti Paul Pogba, yo mete mesye a atè. Yo mete l atè. Ti Paul Pogba, be careful paske jodi a la fò m di w Mbappé, ti Paul Pogba, Kanté, mesye sa yo ap gen anpil anpil makaj sou yo lè n konnen nou wè nou wè jan sa nou wè jan jan mesye yo ap jwe la Hugo Yoris degaje balon an ann avan latèt an devyasyon fransè yo degaje l anouvo se byen

sou versa versa versalco versalco fòm di w non an vrèman difisil se pa Johnson se pa se pa se pa vrèman Theodoris map di son lòt bagay map fè nou ka konprann sa mèdam mesye ann ale balon an jwe eske la m kapab di danje pou la Frans men non la Frans rapidman Yo rekipere balon an se byen Yoris Hugo Yoris ki se gòlkipè a se li menm ki gen balon an eske gen fot abit la di pa gen fot leve pou jwe boul ti gason yo peye w yo peye lòt jwè yo fò w gen sa nan jwèt la se pa se pa zye w nou vin gade la se boul ki vin jwe balon an jwe Kroat yo genyen l eske se yon balon k ap soti non w genyen Stanic ki di ban m balon an li kenbe l li jere l balon an fèt pas la fèt men non eske l te byen pran li pa t byen pran vrèman pou l te kapab remèt pas la E nou wè vrèman Kowat yo ki vrèman e prese, fanatik Kowasi yo k ap chofe, nou pa konnen ki sa y ap rele. Èske Fransè yo gentan genyen mayo yo ki gentan make chanpyon? E di minit de je ki ap jwe la, zewo pou Lafrans, zewo pou la Kowasi, Theodoris. E wi, e wi Lea, se sa. E nou kapab di tou, nou wè Kowat yo menm, yo pa ezite yon sèl enstan E pou yo kapab yo fè fot, lè pou yo fè l, yo pa kite espas vrèman avèk ekip fransèz la. Sitou nou konnen N'Golo Kante ki se plak tounant ki ap jwe devan defans fransèz la. Nou wè ke jiskaprezan Kante li menm li toujou nan duèl men malerezman anyen poko di paske nan moman nan duèl yo nan nenpòt ki moman ebyen Kowasi li menm l ap eseye pou l kapab kreye brèch la nan defans fransèz la, danje pou Lafrans men movèz kontwòl Andre Perisic ki kite balon an ki soti hors de kòman m di sa ki soti deyò ki pral remise en jeu nan 5 mèt 50 lan pou ekip di mwen 6 mèt lan pou ekip fransèz lan se konsa sa li menm li ye jiskaprezan paske fransè yo pèdi anpil anpil balon

Li poko ka monte menm pou l ta fè yon sant. E bon, bon remiz an touche la, nou resi wè Parva ki depase lin medyàn nan. Men oparavan. An palan di nou, on vwa sa ke. On vwa sa ke. Toutafè Theodoris, mèsi, mèsi. Tout kòmantè yo, tout analiz ki gen pou fè yo avèk Theodoris. ki avèk nou an studio nou konnen tou nan poz mitan m pap baw manti nou pral jwenn coach coach coach coach DP m pap nonmen non moun coach DP ki pral vini a touch pal Balon an jwe avèk la fòmasyon fransèz de foutbòl gen anpil zanmi ki di yo branche radyo atravè Facebook YouTube atravè radyo VHM tou fò m di w frè m Miguel di m lap fè match la nan nan TNH depi nan peyi Dayiti men sa pa anpeche lap swiv lap swiv atansyon atansyon pou dezòd pa fèt Miguel atansyon. Balon an jwe avèk la fòmasyon Française de football. Yo nan pwòp mwatye teren yo. Yo fè pas la. Dos a 4 la genyen ki se Varane. Varane ap chèche yon moun byen demake. Li jwenn kiyès? Li jwenn Mbappé ki genyen balon an. Men balon ki te kontre. Balon ki te kontre. Mbappé anpil moun gen zye fikse sou li. Nou pa konnen jodi a ki sa Mbappé pral fè vrèman pou l satisfè piblik k ap gade l, fanatik li yo, men anpil moun gen zye fikse sou jèn gason sa ki ap fè anpil bèl bagay nan Mondyal la. N a prale la e. Theodoris, nan zafè plis gòl, gen anpil, pandan balon an sòti an, gen anpil zanmi. ki ap joje pou ta e kòman ta di sa pou konnen kiyès ki pral rive pwan meyè bitè e jiska prezan. Meyè bitè a nou sanse konnen se Harry Kane malgre malgre langletè soti nan ti pòt nan konpetisyon sa moun ki te swiv li tou se te Lukaku wi piske li a 6 gòl jiska prezan. Konpa, pa gen mèvèy ki ka fèt nan match sa la pou ou? L ap difisil pou yon jwè tankou Mbappé ta fè 4 gòl nan match sa pou l ta ranpòte. De tout fason, de tout fason tout bagay ka fèt, tout bagay ka fèt Theodoris, tout bagay ka fèt, nou pa janm konnen. E jiskaprezan gen anpil zanmi ki te patisipe nan je Liyaspò ki te di se Harry Kane vrèman k ap fini an e kap fini kòm meyè bitè. Kidonk zanmi sa yo e si tout lòt kesyon yo reponn nòmal wap pran premye prim Liaspo a. Men si tout bagay yo pa reponn nòmal m poko konnen ki sak pral fèt pou nou. Nou salye tout moun ki fè pati gwoup Lia Fan Store e padon se pa Lia Fan Store non Liaspo gwoup Liaspo. Fò m di w tout moun yo mobilize fanatik Arjantin Brezil yo te dekouraje men yo di jodi a fanatik Arjantin yo pa gen lòt moun yap chofe se byen ekip fransèz la e fanatik Brezil yo tou yap veye zen yo di yo yo menm depi yo piti Se Koassi yo ye. Balon an jwe avèk Hugo Oris, degajman an avan latèt an devyasyon, kiyès ki genyen l? Se byen Koat yo jiska prezan ki genyen balon, èske gen fot? Abit la di pa gen fot, je boule, nou wè la e Persic, Perisic k ap avanse e la kapab gen danje men non, balon an.

Li poko li poko vrèman. Eske se perisit ki toujou ap pase nan do Parvan e ki vin parèt trè danjre a nenpòt ki moman? Yon sant an retrè Mandzukic oubyen Modric k ap parèt Kapab bon sou yo. e kapab trè danjre pou ekip fransèz la. De tout fason, nou pa konnen eske se yon twòp konsantrasyon tou paske nou konnen nan zafè final e se pa nenpòt final, se la final de la koup di mond, final mondyal. Se pa nenpòt final. Kidonk, twòp konsantrasyon a Parvan ka rann li pa ka libere ekip lan tou. e lè jwè a vin vin rann ekip la solid nan plas kote li yal paka libere l sa pral vin vrèman met ekip la nan sitiyasyon difisil pou l kapab pou l kapab pèse e la se fot ki genyen e se fot ki genyen nou wè Perisic ki te rete o sòl la nap regade aksyon an nap regade l waww li kase jwe a kò w. Wi, youn nan, si Pavard a paka fè monte sa yo konsa, li vin yon andikap ankò pou ekip fransèz. Paske sou kote goch lan, se yon moun tankou Matuidi ke Didier Deschamps mete, li pap jwenn sant yo nan men l. Exactly, wi, fòk ta libere pou l ta libere pou l te kapab fè l.
Se yon moun tankou Hernandez ki ta sipoze monte al fè l. La, Pavard, nou wè jan l te jwe devan Lajantin, li te menm egalize menm pou Lafrans kont Lajantin, jiskaprezan, Lin medyann nan, li poko ka, li poko menm ka travèse l, akoz de prezans yon moun tankou Perisic ki trè danjre nan koulwa dwat la, sa vle di ke dwat pou Lafrans, goch pou Kwowasi, sa vle di li vin trè difisil, egal tout koulwa a vin san sa okipe pa Kylian Mbappé, ki a fè yon alan ofansiv e defansiv anmenmtan. E ki pap bon pou li paske l ap pral vin fin vin rann li fè twòp gwo efò ki pap ka abouti a rezilta ki se dizyèm, onzyèm minit nan jwèt la la ap jwe, douzyèm minit nou ka di e pou bonè konsa pa ka genyen. Èske m ka di la danje pou la Kwowasi, danje a toujou la, danje a toujou la ki se ap fèt degajman an avan la tèt an devyasyon, la tèt de la fòs de la fòmasyon fransèz de foutbòl e la a n ap gade byen Nou wè se Mbappé ki te genyen balon an. Balon toujou avèk fransèz yo. Yo nan pwòp mwatye teren pa Kowasi. Kowasi yo pran boul la men abit la di, abit la di, abit la ki fon ti kanpe jwe a, k ap pase konsiy, k ap pale a mesye yo. Li di jwè a be careful, poze w, si w pa met dlo w nan diven w, katon m toujou la. Katon m byen pre la, m ap aranje w, n ap resuiv aksyon an la. Pa gen fot vrèman. Pa gen fot vrèman, n ap resuiv aksyon an la. N ap resuiv la. Wè Mbappé Mbappé pa rive li bal pase. Yeah pa gen fot. Be careful Jhonson. Pou yo pa di paske se ajanten, paske se yon gwo chaj. Se depi yè, depi yè m te di l, le fè ke lè se pwofesyonèl yo wap fè travay pwofesyonèl la, Fè w fè tout sa ki depan de ou pou pa gen kenn kenn kenn sa vle di nenpòt ti erè li fè vrèman pa gen fot. Non, pa gen fot. Uhmm son son son se deja yon ko egzakteman. La nou pral gade kònè ki pral bote pou la fòmasyon fransèz de foutbòl se byen kiyès se kònè pati e la Griezmann e goal Antoine Griezmann E bonè bonè nan match la, èske n ka di l konsa, se apèn n ap pale de sa, egzakteman, egzakteman, e fò m di w, fò m di w, m ap gade nan figi abit, nan figi antrenè a, si n ap gade, n ap resuiv aksyon an, men gòl la, malerezman, Subasic pa vrèman, li sote pou l al dèyè balon an, men li pa vrèman detire nan longè pou l ta. Mandzukic, Mandzukic vin devye balon an. Oh my God la tèt yeah deviation de la tèt de Mandzukic Mandzukic men malerezman malerezman Subasic pa rive Gòl pou gòl pou la France Gòl pou la France san sou sou Facebook YouTube sou group Lia Sport sou radio Puissance Inter radio RVMH wap swiv la grande finale de la coupe du monde mondial 2018 ki ap fèt nan peyi la Russie kote ke te gen 32 ekip ki te patisipe men a la fin se 2 ekip ki rive pou ap lite ki sera le gagnant jiska prezan

yon, èske m ka di dekourajman, lakay Kwoat yo, men non li pa ta dwe konsa piske li ankò bonè Teodoris deja nan match lan. Li pral danjre tou pou Kwoat yo, yo pral pouse e pa bliye ke lò gen yon moun tankou Kylian Mbappé, Didier Deschamps konte sou pwent de vitès misye, li pral opere Lafrans ki deja t ap pa t ouvri kò l, m panse gòl sa a y ap mennen yo pral pran plis prekosyon pou yo opere sou kontratak ki pral parèt yon ti jan pi difisil pou ekip Kwoat la. Humm merci e la eske gen fot yeah abit la di gen fot abit la di gen fot. Fizikman deja nou konnen pozisyon Kowati yo pa rapò avèk la Frans e zòt jwe 3 pwolongasyon ki pa bon ditou pou yo ki pa bon pou yo la a ankò e m panse ke gòl sa a yo pran an yo pran gòl sa a bonè e m panse ke pral parèt pi difisil pou yo menm fas a ekip fransèz sa a. Tout a fè e nan sans sa tou se yon match m tap toujou ti aske ki pa rive la se yon se yon kònè an nou gade yon kònè ki pwal bote de la de la de la goch vè la dwat men nès pa Theodoris nou pwal gade son kout pye arete padon yeah yon kou fran ki pwal bote de la goch vè la dwat eske la Mesye yo ka gen yon malè ki ka fèt ou non. M pa konnen, m pa konnen sa k ka fèt. Men se prèske nan menm, nan menm, nan menm bò kou fran an sot fèt pou, pou franse yo. Se kwoat yo ki genyen kou fran an la. E nou pral gade kòman sa pral, kòman sa pral pati. E se pati! Kou fran bote la tèt, men balon, balon pase tèt gòl. Eh, balon ki pase tèt bòl, tèt gòl. Se yon Anyen pa remèt, se E Vida. devyasyon de Vida. monte e li ta fè kout tèt la men malerezman Anyen pa mache, nan Anyen pa nan pousuiv mache. aksyon an. M fòm di w, Yoris di, sa pa fè m egare, sa pa fè m m redi. Yoris sèlman te wè jan balon ap pati, li fè yon ti deplasman etan ke gadyen fè djòb li. Men se pa paske sa te mete l ni cho ni frèt. La balon an ki pral relanse an je avèk Hugo Yoris, li fè l, balon an lè pa gen mèt, kiyès k ap rive? Nap gade la a de se byen fransè yo ki genyen l anouvo rapidman kwoat yo rekipere l èske se yon balon kap sòti wi se yon balon ki sòti an touch touch pou la fòmasyon fransèz de foutbòl nou salye tout moun ki branche radyo pwisans ete sou 1530 AM 96 pwen 5 FM stereo, gen anpil zanmi tou kap swiv sou tuning, zanmi kap swiv sou rvmh, gen zanmi sou Facebook, YouTube, tout zanmi yo ankò prezan, yo di yo prezan puiske yo konnen final mondyal 2018 la se toutafè spesyal, malgre gen zanmi ki di sa pa sa pa enterese yo ankò. La eske n ka eske n ka di la a non gen fot, abit la di w gen fot. Olivier Giraud, bon. Abit la di w gen fot. Mete dlo nan diven Olivier, ou pa dwe ap frape pye sou abit la. Balon an ki jwe avèk Korat yo, yo nan pwòp mwatye teren yo, yo vle chèche mwayen pou yo piye desann. Èske vrèman y ap kapab rive fè jwèt la? Non, balon kontre, rekipeye rapidman. La, èske se Kante nou ta dwe jwenn nan plas sa? Balon an jwe, e la n kapab di danje pou Korat, men erezman. Erezman defans lan te aranje yo pou yo te kapab aranje yo rekipe balon an rapid. La nou wè mesye yo k ap desann avèk Rakitic ki te genyen balon an. Abit la di gen fot. Eske la se pwal ankò yon kou fran?
Kou fran, ya pa va oblije ap fè fot.
Pa va pretan
li montre l fatige. M gen enpresyon Faga, pa va padon, yo pwal fè chanjman sou li byen rapid. Wi paske li gentan montre li fatige. Exactly. Lòt moun Didier Deschamps ka mete petèt Benjamin Mendy ki sou ban an, ki kapab ba li yon alur ofansiv davantaj, men lè w gen yon moun tankou Perisic, fòk a gen yon moun tou kapab pou enpeche l monte. Anpeche l monte. E si pa gen moun ki pou enpeche l monte, ki pou ap atake m, panse ke ap gen twòp presyon. E si Croatie ap fè yon gòl, se sou bò sa li kapab jwenn brèch lan pou l fè gòl la. Toutafè. E yo deja wè tout bagay. E la kou fon bote, kisa k ap genyen nan? Degajman de Hugo Lloris, fò m di w mesye a mete tou de men l nan balon an, pou l kapab repouse l e sa te kapab yon malè pou la formation française de football. Abit la di pa gen fot, jwe boul. Kroat yo genyen balon an, yo jwe l e la passe, kisa k ap fèt la men non! E fò m di w Perisic vrèman ale nan bon okazyon men

Eske se vre eske se vre sa son zen real madrid dim li pap pran Neymar paske paske Neymar Neymar Neymar se jwe lap vin jwe nan ekip li bagay tèt chaje anpi anpil pale anpil ap fèt ebyen kanta pou Ronaldo li menm li di li fè valiz li kite real madrid lal pote koulè juventus la anpil pale anpil nan nan zafè ane sa nou pa konnen kisak pwal pase men la an nou gade an nou gade aksyon sa ki pwal fèt la Balon an degaje e sòti an kònè. Nou konnen se mondyal koup du mond men nou ka nou ka antre pou n bay kèk ti zen pase gen moun ki gen moun ki renmen zen gen moun ki renmen zen k ap veye zen pou konnen ki sa k ap fèt ki sa k ap pase gen moun ki di se lefèt ke yo pa vle mete sou kòb mesye a li di yo pa vle mete sou kòb mwen menm pou m rive nan menm kòb avèk avèk lòt mesye m p ap nonmen non l lan E mwen map kite map al nan Juventus paske kòb mwen la ap monte pi wo. Eske se vre? E kesyon kap poze men kelkeswa jan sa ye a e li menm li fè valiz li, li al jwenn ekip Juventus lan. Balon an jwe avèk Kroat yo la, devyasyon se byen balon la ki jwe avèk fransèz yo, rekiperasyon rapidman avèk la fòmasyon Kroat de foutbòl. Eske la se Rakitic ki genyen balon an? Mesye ap chèche mwayen pou desann e Versal Versal non sa toujou ap banm pwoblèm pou n ale non sa toujou ap banm pwoblèm pou n ale jiskaprezan si w fenk branche radyo pwisans inter w ap swiv final koup di mond 2018 sou radyo pwisans inter ebyen se 1 pou la frans 0 pou la kowasi anpil zanmi branche ap veye zen pou konnen ki sa k pral pase aprè 90 minit yo men jiskaprezan se 1 pou la frans 0 pou kowatyo eske la kowatyo kapab rive pote chanjman pran deterogasyon nou pa konnen la fot se pou e fransè yo ki gen balon an ki pwal nap gade la nap gade la Matthew di Samuel Umtiti e ki te sou balon an li kite l nou pa konnen si lap kite l pou yon lòt jwè vin pran plas lan men jiska prezan sou fenk manche janm di w la 1 pou la frans 0 pou kowasi. Wap swiv radio puissance cete a l'heure de la finale coupe du monde 2018 anpil zanmi branche sou a travè puissance cete rvmh zanmi facebook yo dim prezan anpil moun ap veye zen pou konnen ki sak pwal rive Nelson di ebyen ebyen nou plis branche nou branche nan chili nou branche nan sendomeng nou branche du kote brezil anpil zanmi branche big up pou nou tout zanmi ki branche tou zanmi ki branche tou la chine fòm di w zanmi la chine yo m pa ka salye nou paske m pa kab di ching ching hang bonjou pou nou chak jou nan emisyon li as pou maten yo pou aprè midi an lankò pou m vini avèk menm ching chang hang nan ki donk fò nou fon jan pou nou di m kòman m di bonjou kòman m di bonswa pou n aranje tout bagay yo balon an jwe avèk la fòmasyon kowasi de foutbòl se yo menm k ap fè l degajman an avan kiyès k ap rive la tèt rekiperasyon e non e kowat yo toujou genyen balon an èske la m kapab di danje pou yo men non.

kapab gen espwa pou Kwowasi paske se premye katon jòn. Se youn nan jwè jiskaprezan ou wè ki bay Kwowasi yon alye ofansif. Toutafè.
Se premye katon jòn nan match la. Premye katon jòn ki fèt sou Perisic. Se N'Golo Kante ki fè fot la. Se Rakitic ki sou koufran sa ak Modric. E la, koufran bote

Sa son gòl IBM, sa son gòl Radio Puissance Inter, sa son gòl MVHS. E fò m di w, anpil fanatik mobilize. Fanatik Brezil yo ap chofe la. Fanatik Brezil, fanatik Ajantin tout moun k ap veye zen. Yusline di m li prezan. Nelson di m li prezan. Dorvilus di m li prezan tou. Fò m di w anpil zanmi, Richeckat di m li prezan nan live lan. Piske anpil nan yo, se fanatik Brezil Ajantin piske nou konnen Ayisyen yo, se 2 ekip yo gen y ap chofe. Malgre.